Tout richès nou fè nan peyi lan se aletranje nou voye sere yo. Dayè, nou gen byen nan lòt peyi, nou gen kay nou toupatou. Se pou n pa pè goumen avèk yo. Dayè, nou menm nou pa pral prezante vizaj nou pou n goumen ansanm avèk yo. N ap peye yo menm ankò. Antre yo paske son bann ti grangou son bann ti chimè son bann moun sal avèk kòb nou fè yo yo ka peye yo ankò pou yo goumen antre youn lòt epi pou nou kapab pran kontròl peyi a peyi an se pou nou li ye dayè se desandan fransè ki kou mouri kite l pou nou se pou yo retounen an afrik nou gen kontròl ekonomi an nou gen kontròl komès nou gen kontròl tout peyi an se pou n pran kontròl politik lan tou e dayè la politik se la fòs dezam nou pap pè pran zam. Se pou n goumen avèk yo. M tande yo di ke y ap redui peyi a an sand. Mwen menm mwen menm kòmanse voye tout pitit mwen aletranje. M di yo, Ale! Mwen menm mwen mèt rete. Paske si m pa rete l pap bon. Fò mwen goumen avèk yo tou. Paske mwen menm m pa pral nan goumen nan lari avèk yo non. Avèk kòb mwen genyen an, m ap pran yon ti gwoup nan mitan chimè yo ankò. M fè yo al goumen avèk pwòp tèt yo jiskaske nou detwi yo youn apre lòt. Ok dayè moun sa yo yo pa apatyen a tè dayiti se afriken yo ye se pou yo retounen nan tè dafrik se kote yo nan grangou bann moun sal bann salòp bann chimè konprann e aristid la ankò nou nou gen poun prann poun voyel ale ankò epi poun gen kontròl peyi a totalman depi nèg sa nan peyi an li enpeche nou viv ou konprann sa mdi w lan li enpeche nou fè lajan jan poun fè lajan dayè moun nwè pa bezwen lajan poul viv. Se nou menm menm moun klè ki kap moun ki ki ki gen ki gen tout posiblite pou viv, nou gen plis bezwen pase yo. Pase yo menm nenpòt ti maymolen, nenpòt ti diri yo manje fagi yo plen, se bagay yal fè fè pitit. Konprann sa m di la? Nou pa gen pou nou pè. Dayè batay la se pou nou l ye tou. Nou gen plis dwa nan tè a ke yo menm. Dayè nou se desandan dirèk de blan fransè, yo menm se an Afrik yo te soti, se an esklavaj yo te ye la a. Konprann sa m di w la? Nou pa gen pou nou pè yo. E nou pa pral kanpe anfas yo pou nou goumen avèk yo non, n ap itilize pwòp yo menm. Dayè, ti sa k al lekòl yo, nou deja wè kòman n achte yo. Ou pran nenpòt ti kòb yo ba ou, ou di yo al di nenpòt ki kaka nan televizyon, nan radyo, ou wè yo di l. Ou konprann? Poukisa nou pè? Se pou nou kòmanse fè tèt nou parèt. Nou wè Michel Martelly te parèt, Michel Martelly pa pè yo, l goumen avè yo pandan senkan. Kòman fè nou menm nou pè? Pou sa nou pè? Ok, nou menm ap eseye itilize Jovenel Moïse pou nou kapab gen plis aksè nan pouvwa a, yo vle pou yo detwi nou, bon nou menm kounye a nou nan san, nou nan batay. Se pou youn fè lòt fè pè, mesaj la pase kèlkeswa kote nou ye a, se desandan fransè nou ye, dèyè lafrans kanpe li di l ap ba nou èd. Pou sa nou pè? Pou sa nou fè, nou kwè an 2004 yo te chase ti vagabon anba Aristide lan? Kisa pè w pa wè se bonm nou te lage sou.